Nouvel ki vin jwenn mwen Gazman koulè gen sida. Epa pwoblèm, Gazman gen sida. E sa e dosye ki vin jwenn mwen. E dosye ki vin jwenn mwen la sou tab mwen. Dosye ki vin jwenn sou tab mwen la, e Gazman koulè gen sida. Epa dyòl, epa voye moute. Se pa voye moute, nan eta Gazman ap fini an la, li pa senp, Nan eta gazman ap fini an la, si babou, si babou pa degaje la, si babou nan kouch a gazman san kapòt, babou deja gen sida tou. Ay nouvèl ki vin jwenn nou sou tab mwen la. E se dosye sa, e dosye sa map fini avèl nan dimanch zen. Dosye gazman koulè. M pa konn sa nou pral di de ti iv, ou wè ti iv la, misye son gwo flannè. Ti iv son gwo flannè. M pa konn sa nèg pral di de ti iv. Ti iv tou ap kraze blondedy la wi. Li la nan New Jersey la. Kounya pou ti pèfèk podyab e manmi ap pran lang ap ranse, ti Yves konn ap ri aahh Kounya ti Yves konn ap ri Ti Yves konn ap ri papa Ti Yves konn ap ri Di pèfèk kòm timoun de kòm timoun Timoun yo ti bèt Timoun de ou bal manje ou bal machin ou bal rad li poze Di pèfèk la pou Di pèfèk la pou pou pou 2080 Di pa fè blonde di la pou 2004 li vre ou wè blonde achte jwèt pou li pou yap jwe pou yap relax yo son timoun li ye timoun nan depi ou bal jwèt gen bagay li li pap deranje w ou wè blonde di ba misye machin blonde di bal rad ti tout ti jwèt ki soti yo blonde di achte l pou li son timoun pandan ti ive ap kraze ti ive ap kraze silans san pwoblèm san pale anpil. Ti Ive son flannè, se sak yon flannè. E pa fè bri ap joure, al nan gouman nèg pou fanm, al nan bagay. Se sa, non sa. Depi fanm pa bezwen w, l pa bezwen w. Depi fanm rayi w, fanm rayi w. Fanm e konsa l ye. Depi fanm rayi w, mèt rayi w. Men lè fanm nan renmen w tou, l ap chofe dlo l lave pye w. Yo mèt santi l ap dou pye w pou yo santi bon. E konsa bagay la ye. Depi fanm renmen w, l renmen w. Pa gen deba sou sa. Depi fanm nan renmen w li renmen w. Pa gen gwo, pa gen deba sou sa monchè. Depi fanm nan renmen w li renmen w. Pa gen deba sou sa. Si w wè Shabba te flannè, Claudia t ap tou pale avè l, Claudia t ap tou nan klèb pale. Konsa t on vye kraze te ka fèt. On vye kraze pa t espere. Ou wè l ap vin jwe la epi w fè on vye kraze. Men kounye a kote w wè bon, bon, bon ou wè kiyès fi a renmen, w ap joure, w ap joure nèg la pye santi, w ap joure nèg la bagay, pandan se pye santi a fè y al. Ou janm tande Blondedy nan kont avèk Ti Iv? Ou janm tande Ti Iv ap jwe Blondedy? Ou janm tande bagay sa yo? Ou janm tande moun sa ap joure? Ou janm tande moun sa nan kont yon jou? Non! Pandan Ti Iv ap jere tout afè l, Ti Iv jwenn ti kraze l lè pou l jwenn li. E yo di m granmoun kannay la, m wè l tounen ankò, yo di m granmoun kannay la frè, yo di m granmoun kannay la, se Towa l renmen wi, e Ti Iv li renmen. Carole, Carole granmoun kannay, e Ti Iv wi l renmen. Carole granmoun kanay ti Yves la li pa vle di pèpèp non Antouka Antouka e dosye sa yo a bay dosye ti manzè e pa dosye kounya yon flannè konn kijan pou yon flannè ret yon flannè pa gen deba sou flannè Pa gen deba sou goumen, fè bri, joure, joure fanm. Eyo joure bandi yo pa jwe ballon non. Nan joure fanm fè grimas, wap joure wap fè bri, ou fini. Depi wap joure wap fini ou fini tou. Depi ou nan joure se joure wap joure fanm, ou fini.